E tout sa ki t ap pase Mari a? Mari, tèt Mari te pati, Mari te fòl, ki moun ki te panse ke Jael te mete avèk Magda pou fè tèt Mari pati jiskaske Mari oblije ap dòmi nan lari, leve nan lari? Kiyès ki te panse sa? Ebyen, Jael pouse plim nan epizòd yo. Nou wè feyton sa de jou an jou li menm Lap vin pli bèl timoun. Sou poko abòne abòne kite kòmantè pou ankouraje staff sa ki se promo lakay TV ebyen Jael li menm li arive fè James konnen ke li ansent pou James humm eske nou wè longè Jael nou an timoun Jael ke nou te konnen depi nan kòmansman Li te tèlman mete l anba po, se kòmsi yon moun ki pa t ka pale. Ebyen, Jael li menm, li pouse zèl sou James kote ke li oblije pwal bay James yon pitit pou James okipe, men pitit sa li pa pitit James vre. Ebyen, Marie li menm, l ap fè jalouzi paske Marie pa t konnen James te genyen yon relasyon avèk Jael men relasyon sa vin fèt se lè mari li menm tèt mari vin pati Jael mete avèk Magda Kamèl pou pou elimine mari ebyen Jael te mete jènjanl deyò li se yon bon flannè li te vin arive renmen avèk James ebyen lè tèt mari vin dwat nou wè ki

James li menm li pap ka ale paskel konnen ke li gen yon bebe nan vant Jael humm ebyen se Jael sa Jael li menm lap kreye tout fason poul mete divizyon ant Mari avèk James se te plan Kamèl sa Kamèl ki se manman Anne se te plan Kamèl li pat dakò relasyon James avèk Mari a. Li te bezwen pou James se avek Anne pou James te ye men James li menm se Marie ke li te chwazi. Ebyen menm aksyon Kamel te konn fè yo se aksyon sa Jael li menm vin ap fè nan sezon 2 sa. Se yon bèl feyton nou wè kote ke e pèsonaj ke Jael li menm lap entèprete a li pap gen fanatik konsa tou lap jwenn Yon ti kras fanatik men minorite a lap zwit paske moun yo renmen Mari yo pa dakò lè Mari li menm ap soufri. Ebyen Jael rele James nan telefòn pou li planifye avèk James pou yo ale lopital. Podyab! Kiyès ki dekwoche apèl la se Mari. Jael li menm, apèl Nik dekwoche, Jael kòmanse pale, li di cheri pa bliye nou gen randevou pou ale lopital. Ebyen tout pawòl sa yo kiyès kap tande pawòl sa yo se Mari. Ebyen Mari oblije dedouble sou James li di ou kwè ke Relasyon ou menm avèk Jael la ou dim k ou te gentan met on fen nan sa. James di wi mwen te mete yon fen men li ansent pou mwen la James gentan dakò ke pitit ki nan vant Jael la se pitit li.

Ke Edjimi li menm te wèl avèk li a. Men Jael vin rele yon lòt jenòm, li fè jenòm lan konnen ke mwen te di w met kapòt ou pat vle mete kapòt ebyen mwen ansent. Sa vle di ke pitit Jael la, pitit ki nan vant Jael pa pitit James. Kòman sa ap fini timoun nan feyton sa ki rele Une vie une misère. Jael di li ansent pou James men pitit ki nan vant Jael la li pa pitit James nou wè kote ke papa James li menm li dakò pou James pran swen pitit li li di James si pitit la ansent pou ou ou sipoze pran swenl paske se pou ou ke li ansent podyab mesye jan li pa konnen

Jael li menm li pap dakò pou James alèz avèk Mari paske se pou sa ke Jael vini se menm bagay sa ke Mari ke Kamèl ki se manman Anne te konn fè e pandan mwen vini sou afè de Anne avèk Kamèl. E make sa timoun, nou gen pou n wè kote ke Ann li menm pral leve kont Mari paske manman l Kamèl pral fè tèt li pou l leve kont Mari. Eske Ann li menm l ap leve kont Mari? Mwen pa konnen. Men mwen santi sa, mwen gen tan pwevwa sa, Ann li menm li gen pou l leve kont Mari, Paske Kamèl ki se manman l ap fè tèt li. Mwen sonje ke nan epizòd sezon 1 an kote ke e Anne li menm li te pwomèt Mari e mwen avèk ou pou tout tan. Li te pwomèt Mari li la pou l pwoteje l. Eske Anne li menm ap koute pawòl ke manman l ap di l ebyen pou l vire do l bay Mari oubyen pou l kanpe kont Mari. Nou pa konnen e n ap suiv kòman sa ap ye men mwen gentan santi sa ka rive. Ebyen timoun se toujou menm nou menm sou chanèl paw la, si w poko abòne fè sa kounye a paske nou la pou n pote bagay pou ou. Yn vi.